Nan videyo sa a nou pral pale de envès matris yo. E nou pral aprann tou kalkile envès yon matris kare dòdre 2. Pou kòmanse, nou pral fè yon paralèl ant mond skalè yo e mond matris yo. An nou kòmanse avèk mond skalè yo. Nan mond skalè la, lè nou pran yon eleman kèlkonk x, Nou kapab kalkile envès li, e li ap bay 1 sur x. Lè mwen fè operasyon kote mwen miltipliye x lan pa envès li, sa vle di miltipliye x pa 1 sur x lan, li ap ban mwen 1. 1 se eleman nöt pou miltiplikasyon an. Konsa tou, si mwen pran on chif 3, mwen ka kapab kalkile envès li, ki se 1 sur 3. Lè mwen miltipliye 3 pa envès li ki se 1 sur 3, mwen ap jwenn eleman nèt pou miltiplikasyon an. Eben, nan mond matris yo, mwen kapab fè menm operasyon an tou. Sa vle di, si mwen gen yon matris A, mwen kapab kalkile envès li, ke yo note A mwens 1, ekspozan mwens 1. Sa a, se konsa yo note envès matris A a. Lè mwen miltipliye envès matris A pa matris A, li ap ban mwen matris idantite ki se eleman nötr pou miltiplikasyon nan mòd matrisyèl lan. Konsa tou, si mwen pran matris A, mwen fè miltiplikasyon a goch li pa envès li ki se A mwens 1, li ap ban mwen ankò matris idantite an. Nan mond reyèl yo, nou wè ke li senp. Pou nou kalkile envès li, nou jis fè 1 sou nonb lan li ban nou envès nonb ke nou bezwen kalkile a. Enben, nan mond matris yo, li pa menm jan. Pou ou kalkile envès on matris, w ap itilize yon fòmil ki se fòmil sa. Envès on matris ke nou note konsa, envès matris A a, pa egzanp, se A

Avan nou kontinye, an nou fè yon ti rapèl sou kijan yo kalkile komatris yon matris. Sa vle di, nou pral gade kijan pou yo kalkile komatris A. Yon ti rapèl sou komatris yo. Ti rapèl sa a pèmèt nou konn kijan pou nou fè pou nou kalkile yon komatris. An n sipoze ke nou gen yon matris A de dimansyon 2 pa 2 ki gen eleman sa yo ladan l. A, B, C, epi D. Kon matris A, ke nou note kom A, li ap egal kofaktè chak eleman yo.

Li ap egal a mwens 1, Ekspozan sòm pozisyon eleman A te genyen nan matris lan. Eleman A li gen pozisyon premye liy premye kolòn, donk se ap mwens 1 ekspozan premye liy plis premye kolòn, ke n ap miltipliye pa detèminan matris redui an. Ki jan n ap jwenn detèminan matris redui an? N ap jwenn detèminan matris redui an lè nou elimine kolòn avèk liy ki konsène eleman A. Kòm nan ka sa a n ap rete yon sèl eleman ki se eleman D an, detèminan de D l ap egal a D ankò. Donk, n ap miltipliye l pa D. Sa ki fè ke kofaktè de eleman A. Y ap egal a mwens 1 o kare miltipliye pa 2. E nou konnen lè nou elve mwens 1 a la pwisans yon nonm ki pè, li ap bay plis 1. Donk kofaktè eleman A, li ap egal a 2. Donk pou n kalkile komatris eleman A.

Li ap egal a mwens 1 sòm pozisyon eleman B a genyen nan matris A a. Eleman B a nan matris A a li nan pozisyon dezyèm liy premye kolonn. Donk se dezyèm liy plis premye kolonn miltipliye pa detèminan matris redui an. Sa vle di n ap elimine ni liy, ni kolòn ki gen rapò a eleman B an. N ap rete eleman C an e detèminan C ap ankò egal a C, donk miltipliye pa C. Kofaktè eleman B an, li ap egal a mwens 1 a la pwisans 3 miltipliye pa C. Mwens 1 ekspozan

Epi, ah! Sa a se metòd pou n itilize pou nou kapab kalkile komatris yon matris de dimansyon 2 pa 2. Kounye a, nou pral kalkile envès matris A. Nou genyen matris A sa a ki se yon matris kare dòdre 2. Nou pral kalkile envès li. Envès matris A, nou note l A mwens 1, A ekspozan mwens 1, li ap egal 1 sur detèminan de A miltipliye pa transpoze komatris A. An nou kalkile detèminan de an. Nou konnen detèminan de an, ke nou note konsa tou, se menm matris lan avèk yon bar. Li ap egal pwodui eleman ki sou dyagonal prensipal lan, a fwa 2, mwens pwodui eleman ki sou dyagonal segondè lan, b fwa c. Donk, detèminan de A.

Mwens se mwens b. Donk, sa enplike ke transpoze komatris lan se operasyon kote tout liy nan komatris lan vin kolòn e tout kolòn yo vin liy. Liy, premye liy d mwens b an la vin premye kolòn, d mwens b, e dezyèm liy mwens c a a vin dezyèm kolòn, mwens c a. Si nou gade transpoze komatris lan, transpoze komatris A an avèk matris A an ke nou te genyen odepa lan, kisa nou remake? Nou remake ke dyagon, eleman ki te sou dyagonal prensipal yo chanje plas. Sou dyagonal prensipal nan matris A, mwen te genyen A epi D. Nan transpoze komatris lan, mwen vin gen menm eleman yo, men yo chanje plas. A vin pran plas D e D vin pran plas A. Sou dyagonal segondè lan, mwen wè eleman yo rete menm jan, men yo vin gen yon mwens ki ajoute devan yo. Sa se yon teknik ke nou kapab kenbe si nou bezwen kalkile transpoze komatris lan rapidman. An nou kontinye avèk kalkil envès A a. Lè nou fin gen valè detèminan nou an, ki sa, Nou gen valè komatris lan ki sa, nou kapab jis repòte valè yo nan fòmil envès matris A a. Donk matris A, ke nou note A ekspozan mwens 1, li ap egal a 1 sou detèminan, nou mete valè detèminan la ki te A miltipliye pa 2 mwens B miltipliye pa C, Ke nou pral miltipliye pa transpoze komatris lan ki se matris sa a. Mwen ap atire atansyon nou sou yon bagay ki enpòtan. 1 sou detèminan de A. Li ap bay on valè ki enfini si detèminan de A egal a zewo. Se poutèt sa, envès matris lan pa toujou egziste. Envès matris lan li depann de detèminan matris ke w bezwen detèmine envès li an. Si detèminan matris lan li egal a zewo, enben, sa l ap vin egal a enfini, sa k vin fè ke envès matris lan ap egal a enfini tou, sa ki pa vrèman gen on sans matematik pou nou. Se poutèt sa, pou nou kapab kalkile envès yon matris, fò n toujou verifye ke detèminan an li diferan de zewo.